Dat m kanpe la map tann James sa m poko ka jwenn li toujou. Folle genlè panse e konm di m pwè map gade kòman m ka fè m mete timoun nan li panse m pwale tire l vre. Sipè lolo pa pran li genlè konnen li pap gen obligasyon pou l okipe pitit sa. Kouzen men mi pwemi fin fouyem anba granmoun sa, kounya la lèy chèchey mouri, kounya de pyem mare. E kòmsi mwen menm menm, yon sèl pitit pou de papa, pou twa papa talè menm bon si Dye m dil pap okipe timoun sa. Ou pwal tande m nan jete pitit. Tandiske y fin dim map jwenn y bò vye kay la, menm bò vye kay la e pa pou dat non. M poko ka jwenn James toujou. E pa anyen non, kon li vini map kraze telefòn li an, e sak fè li pran tan konsa. Si li te konnen m te ka, m te ka fèl peye do, de domajman kanpe m kanpe sa la, li tap gitan vini. O o! E bay tou griyen dan sa m pa renmen ansanm avè w la depi w vin andeyò ou sanble yon vye djèdjè sa kap pou kou sa James.
Men mwen wi te ou m tande w te di w. E kòman w kanpe lwen m konsa James. James m pa konprann.
Ou pa konprann kisa? E poukisa ou rete lwen m konsa nan moman sa k pase ou gen yon fanm isit la. A men m te janm pre w fanm mwen.
Ou gen rezon paske depi lè w sot lakay la vant ou te byen plen kounya la se konsa w lage m se konsa w pat janm pre m e pa vre James. Non non m pat janm pou ou e m pap janm pou ou. Paske mwen m tap pale avè w, ou pat vle reponn mwen. Ou pat vle reponn mwen, ou di m, o wi m pa gen, m sesi, m tou sa, m kwè dèk, e ti limena ou kap fèt, e bagay ponpe, e bagay jebede pou ap regle. Bon, men m kite w an repo w. Kounye a la ou pa ka di m rete non, sa w vle m fè? Anben James, ou sonje lè w t al lakay la e pa vre? Wi m sonje wi. Ou pa santi ke ou te nan dòmi ou? A mwen menm menm menm m te gen dòmi m te gen dòmi m tap dòmi sak pase? Anben James se pa janm yon bon dòmi ke ou tap dòmi nan? E divyen ou te wè sou tab la kiyès ki te bwèl mwen ki te bwèl oubyen ou menm ki te bwèl? Kèt mesye.
Bagay yo rèd nan menm vre mesye. Pou di la a. Sa m panse a se ta sa. Eske se pa byak blag blag. Ay yo ap depale mesye. Eske se pa blag Lovely ap bay. Eske l bare Roselande tout bon vre jezi. Oh papa nan cho vre. Bon jezi edem non papa edem non jezi ede wi edem papa si yosland gen malè li kouche avèk James tout bon vre m pran mele jezi mele mele wi papa. Eske sa m tande a se vre? Eske Yosland ta fè yon bagay konsa vre? Antouka, banm antre lakay la. Banm antre. Wouch Bondye! Menm fòs m pèdi. Menm fòs m pèdi. Hein? Waw! Se kounya Lolo pran nan cho. Se kounya m nan cho. M oblije antre lakay wi. M oblije ale.
Sèlòt si w ap di m yon bagay, vin vin vin vin dwat. M pa wè w ap pase chemen kwochi, w ap pase lòt bò la. Si w ap di m yon bagay, vin sou en dwat, di m sa w vle di a. James, se pa kòmsi anyen ki pou deranje w. Menm sa w konnen nou te pale a. Ok, menm sa w konnen nou te pale a paske m wè ou vrèman lwen, ou pa ka sonje. Sa k pase? Yo lave sèvo w?
Anverite mwen m pa konprann ou. Mwen si m te konnen se pou sa ou te rele m la m pa t ap menm vini paske nan moman la m pa nan pèdi tan m pa m gen bagay bagay sosyal bagay bagay moun santi bon m ap jere m pa ka nan m pa ka nan anpil pelerinay pou pale anpil pou granmesi. Epi mwen m panse si w te gen yon bagay moun sosyal w ap jere se ansanm avèk mwen pou w te jere l. Mwen tout alè. Si w mwen si w ap pale avè m pa pa pa pa pale avè m byen si w ap si w gen bagay pou di m di m li. James sèl bagay James sèl bagay. Ou konn sa m beze? Ou konn sa m ka fè? Sa se pou sa vre, pou moun ki nèg ou, oubyen pou frè ou, pou sè ou, dayè m te vle nèg ou pa t dakò. An w bèl timoun tankou ou mwen menm, sa w, ki sa m manke? Nèg mwen m ka konprann m pa gen bèl rad, epi sa ki sa m manke? Epi pou ki sa sa w fin fè ou pa ka sonje ki sa w te fè tou? Nou 2 seksi, m t ap koze avè w. Oon, sa vle di ou panse ou ou pi afè ke mwen. Ou wè, paske ou ou toujou bèl, ou toujou bay. Pa manyen m non James, pa manyen m. Si w bezwen manyen m, w ap jis, w ap jis mete w nan ou menm, panse ansanm avèk sa w te fè a, pou sonje sa w te fè a, pou manyen m, pou di a cheri, m sonje m te fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, ok pale m kòman sa ye. Ou rete, ou lwen, ou lwen, ou lwen, sa pase.

Sak pase?
Epou di epi m tande w ou gen malè wal ouvè wal ouvè byèk ou hein wal wal wal wal ouvè bouch ou pa gen manyè soumoun ou non eske tande eske eske m ti wete bon eske m te aprann ou bay manti eske m te aprann ou bay manti bon papa m pa konnen de kisa wap pale la non eske eske eske m te aprann ou bay manti pou gen malè pou di pou di lafli konsa. M te vwe w bò rivyè a. Mwen menm.
Mesye. Mwen menm Lovely di. Ki ki ki dil ou te vwe m bò rivyè a. A vle di Lovely kap bay manti a oubyen ou kap bay manti.
Bon mezanmi. Epi tale tale.
Ok ann kite ann kite kantik sa. Yosland sa w genyen.
M pa genyen non papa on ti. E pa sa pou di m. Tale a m wè w kouche la tèt mare. Kot kot twal la ki te nan. Ou gentan kou y ale tire l. Sak pase w sa w genyen.

Selam. Banm poze yon kesyon. Eske ou te konnen se mwen ki manman ou se mwen ki papa ou? Wi papa m konnen sa. Ok.
Eske ou te konnen lè pa gen manje andidan an se mwen ki pou fè tout sa ki depann de mwen pou met manje anndan? Wi papa.
Ok.
Eske ou te konnen tou manman ou ki mouri a?

Depi w gon ti nonm kap koz avan w se vin dim sa avan menm ou bal yon repons. Wi papa.
Epa m tande lè w vin dim ou gen mennaj. Kiyès ki gen mennaj nan zòn nan? Mennaj papa mwen menm.
Mennaj papa ou menm? M pa gen mennaj non papa. Ou pa gen mennaj nan zòn?
Mph ok papa. Lovely dim li baw li baw nan kay madanm yo li bwa anba nan vye kay la anba wap tirinanm on nèg ap tirinanw wap tirinanw tirinanw kounya ou di pa gen nèg. Mwen menm papa nèg kap tchobolom tchobolom.
Mesye me kounya me yon zòd panse poul me yon zòd pranm pou egare enbesil al pran yon fi ki met nan bouch mwen. Bon papa jan w. Bon si w diskite la met tèt ou sou mouda w si w diskite la met tèt ou sou mouda w.

M pral sonde w, se sonde mwen kap di m èske w nan nèg, avè èske w pa gen ti nèg. San atan map poze w kesyon sa, ou pa janm gen nèg. Pa gen pwoblèm. Non, papa non, non, non, non, non. M pral, m pral, m pral, m pral wè èske se mwen ki nan, se mwen ki nan. Lonje mwen, lonje mwen, lonje, lonje mwen ban mwen.